Kòman nou ye guys? Jodia mwen vin pataje yon ti vlog ansanm avè nou. Rete sou video sa pa pase l san w pa gade l. Nan semèn nan la, zanmi m yo te envite m vin ba yo yon ti kout men nan yon jaden ke yo pral fè. Etan done e konsa nou toujou fè l, lè m ap fè jaden yo vin ede m, lè y ap fè pa yo a mwen vin ede yo tou. Ebyen mwen te di tèt mwen li t ap bon si mwen ta pataje bèl eksperyans sa ansanm avè nou. Avan mwen ale pi lwen nan video a, non pa m se Chrisler Vilcin, si w renmen kontni ki pale de relijyon, agrikilti, istwa, pa ezite abòne ak kont tiktok sa. Lèse m tou pwofite remèsye de twa zanmi, de twa moun ki sipòte travay la. Lèse m remèsye Emerson Exantus, Erinel François kolaboratè m, Edlenson Estinvil, Jimmy Fortuna. Mèsi anpil pou soutyen nou. Travay la pap kanpe. Pandan nou t ap sekle konsa epi n ap bay blag, n ap amize nou, Erinel te tou di lèse l plase de twa mo ansanm avèk kominote Di Laverite a pou li esplike nou pwoblèm l ap konfwonte nan domèn agrikilti lan isit an Ayiti. M ap fè plas ansanm avèk Erinel François ki pral esplike nou. Bonswa chak moun ki pral gade video sa, alò nou pam se Erinel François donk se yon plezi poum kapab fè ti pale sa avèk nou aprè midi an, alò ou konnen lè nap travay se konbit nou fè donk nou envite frè nou Chrisley ki vin pote sipòl ba nou ki vin fè ti kap fè ti video sa pou nou tou, alò sa vrèman fè nou kontan se yon plezi poum kapab fon ti pale avèk nou. Alò, jan m te di nou an, nou pa msye Erinel François, mwen akonpanye avèk yon zanmi m ki se Eddenson Estinvil, donk nou pran inisyativ antanke jèn gason pou nou kapab entegre oubyen envesti nan agrikilti. Men sa ki pwoblèm nou se paske nou manke sa yo rele materyèl, paske nou konnen leta peyi nou fayi, leta prèske voye jete sa yo rele agrikilti an, donk nou menm antanke jèn nou vle mete agrikilti a an vi. Donk chak moun kap gade video sa, chak dyaspora ki ap viv nan yon peyi ki avanse, ki wè kòman kòman enfrastrikti lòt peyi yo ye, donk mande nou pou nou kapab voye sipò ba nou yon fason nou menm pou nou kapab fè travay sa pi byen paske nou pa gen sa yo rele materyèl. Ou wè la, nan ap sekle, ou kapab gade la, se avèk wou ke nan ap sekle, se yon men manchèt ki nan menm. Donk nou te kapab fè l pi byen. Men malerezman, nou pa gen materyèl, leta peyi nou prèske pa ofri nou anyen. Alò mwen menm k ap pale ansanman avèk nou la, mwen abite nan komin Lewogàn, depi m piti, se la ke m abite, se la m fè tout klas mwen, m fè tout etid mwen. M pa wè li se yon move yon move bagay, m pa wè li se yon wont pou mwen, piske m fè 14 an lekòl, m tèmine etid klasik mwen e m fè lòt etid pwofesyonèl tou. M pa wè li se yon desepsyon pou m envesti nan sa yo rele agrikilti. Donk, m pote tèt mwen vini. Men m konnen leta peyi a fayi, leta pa kapab. Donk, se sa k fè mwen fè videyo sa yon fason pou m kapab mande nou sipò, pou nou kapab sipòte agrikilti. ak chak moun ki pral gade video sa, m espere ke nou konprann mesaj lan. Jan nou tande frè Merinel sot di l lan, nou pa vrèman gen mwayen pou n fè agrikilti, se avèk zong nou n ap fè agrikilti. Si w te renmen video a pa ezite pataje l konsa plis moun va wè l epi yo ka pote sipò yo.